Epi se yon jou m ap gade, yon anplwaye ap kouri, prèske tonbe kraze kou li. Epi m di, sa k pase w, kote w prale? M di, tann mwen, lè m tounen m ap pale avè w. Epi lè misye tounen, m di, sa k pase w, kote w t ap ale konsa? Misye di m, s on kafe fò k w te bwè, pou w te bay pilòt yo, paske fòk avyon an dekole alè. Si li pa alè, reta lan se pou nou menm. Mwen m di, kèt, gade nèg sa yo ap ban m panik, malgre ke m ap ba yo 98 pou san, Epi nèg sa manke kraze kou l pou pote pilòt yo yon kafe. Di monchè, se sa m dwe fè. Te mal nan pilòt lan pito. Epi se te la premye bagay lan ki enspire m, epi ki motive m tou pou fè yon tranzisyon. M di men, tout tan sa m ap travay ak avyon yo, se mwen ki responsab bagay sa yo, m ap kominike ak pilòt yo, men poutan m nan move kote de ekwasyon an, e se sa tou antan kominote an ke gen anpil bagay ke nou pa wè ki posib pou nou. Nou la, bagay lan la avè nou, n ap travay ak bagay lan chak jou, men nou pa wè tèt nou kòm si nou gen yon limitasyon ki anpeche nou panse ke sèten bagay posib pou nou. Petèt nou pa jwenn enfòmasyon ase ki pou pèmèt. Men antanke pilòt komèsyal, kijan sa ye endistri sa, kòman l fonksyone? Pou moun al ki lekòl eske ou bezwen yon kat an degre pou kapab vin pale lòt kijan sa ye banm yon ti detay. Well ankò istwa a gon kontinite ladan l e mwen menm alepòk m pat gen okin ide ou wè kesyon sa ou sot poze m lan m pa gen okin nan repons sa yo m annik konnen m vle fè baay sa men m pa konn kisa k ladan l ki prereki ki sakrifis anyen m pa konn tranzisyon jodi an Se la meyè epòk pou si yon moun ta vle rantre nan endistri sa. Dayè nou ankouraje moun, n ap chèche moun paske sa anpil moun pa konnen, gon penuri de pilòt, gon mank de pilòt ki pral manifeste la. Epi ke kounye a nou gen entènèt, pat gen entènèt a lepòk, gen de moun kounye a ou ka gen aksè avè yo, a moun sa yo, poze yo kestyon. Lè w di pral gon penuri, ki sa k pral koze mank de pilòt, penuri a? Majorite de pilòt ki aktif prezantman se te apre lagè mondyal oubyen gè avèk Iran, Irak, bagay sa yo, sou Bush. Ki vle di anpil pilòt te soti nan militè epi kounye a la yo vini nan domèn sa a, yo vin tranzisyone militè, komèsyal. Men gen yon aj de 65 an ki mandatwa, ki fè ke a 65 an, fò ke ou pran retrèt ou pran retrèt ou otomatik obligatwa. Eske gen yon laj pou rantre? Non, pa gen laj. Well, pou rantre pa vrèman non. Depi kounye a si yon jèn gen 16 an, ou ka kòmanse travay sou sa. E plis ou kòmanse bonè, le mieux sa ap ye pou ou paske w ap gen yon long karyè nan endistri sa. Alò se ke pou jèn k ap tande nou, e ki nan laj 16 an, 17 an, ki, yon ti jan, poko deside ki sa yo ka fè. Si yo ta gen yon ti enterè pou yo ta ale nan aviyasyon, pou yo ta vin yon pilòt komèsyal, e ki premye demach ke w ta konseye yo ta kòmanse fè apati de laj sa a kounye a? Bon, premyèman, laj mwen menm te kòmanse konpare a jèn ki konnen chemen sa a, m te kòmanse a 27 an. A 27 an, m kòmanse fè rechèch. Men, m di sa paske M pa vle yon moun panse ke si l vin gen nan 30 an, ke li twò ta. Paske kòm nou di, ou gen jiska 65 an. Menm si yon moun kòmanse a 35 an, ou gen yon karyè 30 an devan ou. Fè ke kèlkanswa moun nan, kèlkanswa laj ou, premye bagay pou w fè, gen yon pakèt ayewopò lokal, tankou la a gen Opa-laka, gen Fort Lauderdale Executive, gen Boca, gen Tamiami, w al nan ti ayewopò sa yo, epi mande fè yon vòl de dekouvèt.